Mesdames et messieurs bonsoir, jodi a nap antre nan yon seri video ke m pwal fè, map fè efò pou m fè yo petèt un peu chak semèn ok petèt yon sèl fwa pa semèn pou m kapab soulinye de pwen ki pi fwapan yo nan aktyalite entènasyonal yo. Ok nap pale de L'Europe, Etats-Unis epi kèk evenman ki vreman enpòtan pou nou soulinye pou nou konprann yo pou nou konnen yo. Ok jounen jodi a seri video sa lap rele sak pase le mond ok. Nou gen anpil aktyalite nan entènasyonal la e sa m pral pataje avè nou la se de aktyalite ki pase semèn dènyè la la e yo stil enpòtan paske nou gen tan nou pakèt bann devlopman k ap fèt nan semèn sa. Men youn nan aktyalite ki te pi enpòtan nan semèn pase a se te vizit de prezidan ameriken an Biden an Mwayen Oryan. Li vizite Izrayèl. Ok, e nan Izrayèl lè lal Izrayèl, li fon pakèt bann gwo deklarasyon. Ok, li menm fè deklarasyon de e e Li menm enplike ke lame amerikèn t ap itilize fòs kont Liran, peyi Liran, si Liran ta vle kontinye nan kontinye fè fabrike zam nikleyè oubyen bonm nikleyè menm. Sitou nou konnen ke l'Iran ap eksplwate uranium nan moman an e sa vrèman strese ameriken yo. E prezidan ameriken an pandan li an Izrayèl li fè gwo deklarasyon sa. Donk li sanble ke se yon se yon lese pase se yon se limyè vè se yon kat blanch ke l bay Izrayelyen yo pou atake l'Iran. Donk nou antisipe ke Avèk deklarasyon ke gouvènman ameriken an oubyen Biden fè, sè ke nenpòt lè nou ka wè yon atak su Iran pa Izrayèl li menm. Paske se sa ke li montre. Ok, pa gen a sòti de la, pa gen twòp sinifikasyon ke nou ka eseye bay sa a. Sa k di a, jan l prezante a se sa l ye. Donk, sa se youn nan aktyalite ki te pi enpòtan yo. Youn nan dezyèm kote ke l pase, se ke Biden te rankontre avèk otorite oubyen lidèchip sawoudyen yo. L ale an Arabi Sawoudit, li nan, lè l ap desann machin nan, li kore MBS ki se Mohammed bin Salman ki se le prens eritye de Arabi Sawoudit.

pou lal kore prens lan donk anpil moun jije Biden gen doub pawòl misye pa gen okenn moralite ou konprann e m pa tap kont yo si se jijman sa yo ta egzèse sou Biden paske se egzakteman sa l montre li pale moun yo mal nan kanpay li epoutan lè li menm li bezwen yon favè nan men yo. Li desann e li fè kòmsi ryen netè paske youn nan akizasyon ke yo fè Saoudyen e de Larabi Saoudit se ke te gen jounalis la ki te rele Jamal Khashoggi ki te yon, de ka di, yon korespondan aletranje de menm. yon jounal ameriken ki rele Washington Post e ke moun sa yo menm yo te tiye, yo te tiye, non sèlman yo tiye l epi yo rache kò l bout pa bout. Sa ki te fè gwo lòbèy nan mond lan, ok, anpil moun te fache e depi lò prens lan pa t janm vwayaje li menm tou, ok. Se tout avan yè la l al vizite Turquie, la Turquie, avèk Eldogan. E donk nou wè Biden li menm li vizite, se yon vwayaj ki pat janm imajine ki tap pran plas paske pou jan Biden te pale moun sa yo mal, spesyalman prens lan, ok, te akize yo akoz de jounalis sa a ke yo te tiye a. Donk, youn nan pwen enpòtan ke Biden tal rankontre prens lan, Se pou l te ka pale de pwodiksyon de petwòl. Ou konprann? Nou konnen ke aktyèlman nan mond la gen yon kriz enèjetik. Ozetazini gaz tèt chaje, men wotè. Ou konprann? An Ewop, kòmanse gen koupur de gaz tout kote, nan tout peyi. Ou konprann ki pwal mete moun sa yo nan yon pwen ki vilnerab nan ivè kap vini an. So kounya la Biden chita avèk Larabi Saoudit pou wè si kapab pwodwi plis petwòl ou konprann pa jou. Pou kapab amelyore swadizan pri a Ozetazini. Donk se youn nan bi ke li fè konnen. E nou nap raple w ke Larabi Sawoudit se yon pwodiktè de petwòl ki vrèman enpòtan sou mache entènasyonal la. E se youn nan pye ekonomik Etazini genyen tou. Paske yo vann petwòl yo a an dola ameriken. Nou konnen. Nou konnen te gen yon akò ki te siyen antre Lèzetazini e Larabi Sawoudit. So 2 peyi sa yo, yo gen anpil an komen. San Larabi Sawoudit, Lèzetazini pa ka Etazini ke l ye a. E kòb ameriken pa ka vo sa l vo a. Donk. Deklarasyon près lan li menm li vini li di konsa ke aktyèlman la yo gen yon pwodiksyon de petwòl ki ekivalan a 12 milyon baril de petwòl pa jou e lè w ap tande nan medya oksidantal yo yo gen Yo gen yo gen anpil enplikasyon ke yap fè kòmsi deklarasyon prens lan fè a li an favè avèk demand Biden tal fè a ki se pou ogmante pwodiksyon petwòl la men sepandan se pa sa li ye. Prens lan di konsa ke men kapasite ke nou gen aktyèlman ki se de 12 milyon baril petwòl pa jou Yo genyen disi 2022 a 2027 yon pwojè ke yap mete sou pye ki evidamman ap pèmèt ogmantasyon nan pwodiksyon petwòl la kap pase de 12 a 13 milyon baril de petwòl pa jou. Men sepandan se de 2022 a 2027 lap pran plas Donk, menm si demand Biden nan se yon demand ki urjan, men se pa yon bagay ke yo ka fè du jour au lendemain. Ok? L ap pran yon ti tan. Donk, demand la se pa yon bagay ki pwal abouti a anyen kounya la. L ap pran yon ti tan. Ou konprann? E nou te wè menm senaryo a au Venezuela. te gon delegasyon ameriken ki soti ozetazini kal o Venezuela kal egzije pou Maduro fè menm bagay la pou lmante pwodiksyon petwolyè men li pap kapab li patap kapab paske bagay sa yo pran tan san pil etid san pil aranjman ok pou yo fè e yo pran Yo pran ti tan, menm jan nou wè l la a. Donk, kriz enèjetik la, nou nou predi ke l ap fè anpil dega anvan yo resi jwenn yon solisyon e m menm predi ke Lewop riske tonbe totalman ok anvan kriz sa a yo jwenn yon solisyon avè l. Donk sa se sa se sa nou ke nou soulinye nan Moyen Oryan ok nan vwayaj Biden ok yon lòt bagay ankò nou antisipe ke ka gen yon gè antre l'Iran e Izrayèl paske rezilta deklarasyon Biden fè. Montre ke ka gen yon posibilite de gè. So nap tann. M pral travèse nan Lewop. Nou gen Itali kap travèse yon kriz politik e yon kriz ekonomik egalman. Nap raple ke Itali se dezyèm motè ekonomik e endistriyèl An Ewop, ok, se dezyèm peyi apre Lalmay ki vrèman pwodwi anpil, vrèman, e, ekonomi Itali a vrèman bouje. Ou konprann? Donk, Itali ap travèse yon move enpas ekonomikman palan, e Itali. Gen premye minis li an ki se Mario Draghi ki remèt lèt de demisyon li a prezidan an. Men prezidan an li menm li rejte, li refize asepte lèt sa paske li bezwen premye minis li an avè l. Donk genyen yon vòt de konfidans ke Mario genyen pou l sibi nan paleman. N ap gade pou n wè si l ap abouti a.

sa yo afekte Litali. Donk, avèk kriz ki genyen, kòm Mario Draghi kòm premye minis pa alawotè pou l kapab jwenn yon solisyon puiske sa pral enplike ke yo retire sanksyon kont Larisi, donk yo mande chanjman.

chanjman klimatik la k ap akselere l. Dayè nou wè sa k ap pase an Espayn, nou wè yon bann kote ap pran dife, yo di ke sa se di a efè chanjman klimatik la, nou wè sou planèt la tou, menm an Frans e an Angletè, yo anrejistre yon, m te kapab di, yon nivo de chalè ki pi elve ke yo pa janm eksperimante nan istwa yo. Donk, nou wè nou wè tou e anpil iceberg, gwo e wòch de glas yo konn konn wè yo. E yo kòmanse ap fonn pa pakèt tou. Yo di tout sa se efè chanjman klimatik la. Donk, akoz de ajanda sa linyon ewopeyèn genyen, li fòse kiltivatè olandè yo, pou yo kapab kanpe aktivite ke yap fè yo. E nap raple ke lè w limite kiltivatè yo nan sans sa, sa pwal bay rezilta ke vin gen mwens manje ke yo pwodwi, so ou pwal jwenn moun kap soufri grangou, anpil moun ap pèdi travay yo, youn nan solisyon ke. yo genyen se fabrike yon seri de pwodui ke moun ap konsome nan alimantasyon yo e fè fabrike des altènativ ki pa totalman soti nan tè a e natirèl vrèman nou konnen etazini lè yo pale de beyond meat Beyond Meat, nou wè ke se yon vyann ke yo prezante ou byen yon sòt de vyann, yon fabrikasyon, yon pwototip de yon vyann, men ki pa fèt a vyann vre. Li fèt plito avèk fèy, avèk. tout lòt bagay men san ke l pa vyann vrèman. Donk, youn nan ajanda ke yo gen se pou yo ranplase bagay natirèl ke n ap konsome yo oubyen Ewopeyen yo ap konsome yo avèk yon altènativ ke mwen sot eksplike talè a la, yon pwototip ke yo antre nan laboratwa, yo retire de selil nan nenpòt sa yo vle a, epi yo fabrike l pou ou, fè l parèt, fè l sanble menm jan avèk vyann nan, oubyen nenpòt pwodui ke yo va deside pou yo fabrike a. Donk, lè, lè yo, akoz de sa, e ou vin wè gouvènman an fèman anpakèt bann, On pakèt bann kote ke jaden, kote ke plantasyon, yo tiye anpil bèf, ou konprann. Donk, nèg yo kòmanse pwoteste, yo kòmanse fè gwo manifestasyon, e jiska prezan yo bare fwontyè a, tout kote ou panse ke. gen vwa komèsyal yo bare sa, menm de pechè de bato bare pò yo ansanm avèk bato yo, nèg kap kondwi gwo kamyon bare wout yo, ok, plis kiltivatè yo bare fwontyè a avèk traktè, donk gen gwo manifestasyon, ou vin jwenn tou de kiltivatè de. Litali, de Lalmay vin jwenn yo, e tan dotr ankò. Donk gen yon revòlt k ap fèt la. Le medya konvansyonèl yo pa pale de sa, se paske yo pa vle w konnen sa k ap pase vrèman. Ok? Donk sa ap pase la kounye a la an Ewop. Apre sa nou genyen lasasina de Shinzo Abe ki se lansyen premye minis di Japon. E nap raple ke ansyen premye minis sa te yon vreman yon alye avèk la Russie, se youn nan moun ki te gen bon relasyon avèk Rus yo. Nou konnen depi kòmansman gè la, le Japon gen yon pozisyon totalman kontrè ke Shinzo Abe te genyen. Donk, plis ou vin jwenn asasinal la, donk m pa pral di twòp sou sa men sa bay anpil a panse. Ou genyen ankò yon deklarasyon piman bouk ke Vladimir Putin fè. Li di konsa ke mesye nou poko wè anyen la, nou poko menm kòmanse avèk bagay serye yo. Ok? Sa vle di ke operasyon militè kap fèt an Ikrèn nan la, sa pa menm anyen serye e jiskaprezan yo poko deklare lagè. Alò, selon Vladimir Putin.

Lap fè yon dènye ok offre de paix avèk loksidan. Si yo pa asepte l ap genyen gwo konsekans avèk sa e sa ka rezilte e nan yon gè mondyal. Antoulèka e finalman m kwè ke nou genyen Yon panik total an Ewop aktyèlman la janm tap di nou talè a an ivè la e ivè la nou predi ke lap makawon anpil pou ewopeyen yo akoz de mank gaz nou deja wè plizyè deklarasyon e de rapò kap soti kap fèt pa dè otorite alman dè otorite fransèz e kèlk un peu partout dans l'Europe. ki di konsa ke yo pwal itilize rasyonman, avè di yo pwal limite kantite de enèji moun kapab itilize. Avè di ke si yon moun de konn benyen pou 20 minit, ya w redwi a 10 minit. Ni kek biznis ki pap ka ouvè, paske yo pwal bay priyorite a biznis ki pi enpotan yo. swadizan, men se yo chwa a rezève dirèkteman a yo menm. Donk ou pral wè yon pakèt bagay fèmen, ou pral wè yo limite anpil moun e an Ewop, donk sa pral makawon e sa pral bay yon pakèt manifestasyon, anpil moun pral soufri, anpil moun pral pèdi travay egalman.

E nou wè ke danje, menm jan yon videyo pase ke m te fè, gen danje pou Lewop, e avni an pa bèl vrèman. Avni an kòmanse pa bèl pou Lewop mezanmi. Donk, si yon Ayisyen ap viv an Ewop, kòmanse etidye ki jan pou tounen lakay ou paske bagay yo p ap dous pou ou ditou. Sa se aktyalite ki pi enpòtan yo ankò yon fwa e m swete ke nou aprann, m swete ke nou renmen videyo a, layike l e kòmante, pataje egalman e n ap vini avèk yon lòt videyo parèy k ap menm jan. Mèsi anpil.